Medam e mesye la fami bonjou bonswa tou depandaman de ki kote e a ki lè wap tande nou Nou kontan pou nou rejwenn nou e nou pwofite salye e remèsye chak grenn abòne nou yo Nou pwofite salye w tou ou menm ki fenk rejwenn nou sou platfòm sa a Nou deja diw mèsi e byen vini nan fanmi on TV a, nap mandew tanpri abòne, sonje lèw fin abòne pou aktive ti klòch notifikasyon an pou kapab notifye a chak fwa n poste yon nouvèl enfòmasyon. Gwo nouvèl kap domine aktyalite a, chèf gang kraze baryè a tounen pou la pli bèl e sitiyasyon fèk kare konplike pou lapolis ak popilasyon an, Vitelòm refwape ankò Malgre otorite yo, Frantz Elbé ki se direktè jeneral lapolis lan kontinye parapò avèk operasyon Tonat 1 an, kontinye ap fè pwomosyon ki ta fè kwè operasyon an pote rezilta, ebyen chèf gang Vitelòm yon lòt fwa ankò fwape fò e mete lapolis lan an dewout, chèf gang sa debake ak tout sòlda l nan sou komisarya Fò Jak lan, li mete dife boule tout bagay jan n ap gade imaj yo. e pote ale tout sa ki nesesè pou yo pote ale. Pandansetan, de lòt kote lapolis, sou kont Facebook yo, yo anonse yo fè yon dènye pote boure sou baz Vitelòm nan. Chèf gang sa a ki ap dirije baz Kraze Baryè, kote yo ta fè kwè yo mete plizyè bandi nan baz sa anba kòd e yo fè konnen yo kontinye detèmine pou yo chache Vitelòm ki se chèf gang Kraze Baryè a k ap simen laterè, e pami dè deklarasyon towo sa a fè ki ta fè kwè pouvwa sa a se pouvwa l, paske l te enplike pou te mete Jovenel Moïse sou do, e pouvwa sa a, se pouvwa l li ye. Bandi ak zam, nou konnen kouwè li la pa gen katye pratikman nan kapital la ki epanye, yo piye epi yo boule Sou komisarya Fò Jak la nan zòn Fermat nan komin Kenskòf, sa pase lannuit yè swa pou louvri maten an. Yon polisye ki afekte nan sou komisarya Fò Jak lan, e fòk nou di lè y ap pale de Fò Jak se Jak e Aleksann ki fè pati de moniman de patrimwàn istorik peyi an nan kad gè endepandans lan, ebyen genyen yon polisye ki te afekte nan sou komisarya sa ki konfime pou radyo kiskeya enfòmasyon terib sa, nèg ak zam ki fè pati de gwoup ame chèf gang yo rele Vitelòm Inosan ap dirije e ki te gen inifòm lapolis sou yo atake sou komisarya sa nan lannwit yè swa kote y ale avèk zam, jilè parbal, kas ak lòt materyèl ki te twouve yo nan sou komisarya ki pou polisye yo. E polisye sa ki pat vle bay entèvyou anrejistre, rapòte apre bandi yo te fin fè atak sa yo piye sou komisarya Fort Jacques la, yo mete dife ladann yo boule l, rapye tè, pou pi piti gen yon demi douzèn machin ak motosiklèt ki te nan lakou sou komisarya a yo boule. Li rapousuiv pou l di pa gen polisye ki viktim. pandan atak lan, sepandan genyen yon ajan pnh ki soti ak pye l kase apre l t ap eseye travèse yon miray pou l pa t viktim pou l te sove tèt li. Li regrèt se sèlman 6 polisye k ap travay nan sou komisarya Fò Jak lan, alòske bandi ki te vin atake yo a te plis ke 4 fwa valè moun yo te ye yo menm andedan sou komisarya a, paske non sèlman yo te vin ak gwo zam, men yo te yon senkantèn ki te vin atake sou komisarya a, donk o pwen de vi efektif polis lan pat gen repodang parapò ak bandi yo. Genyen kòdonatè youn nan 2 sendika ki genyen andedan lapolis la, Synapoha, Lyonel Lazarre, nan entèvyou l bay Radyo Kiskeya sou atak sa ki fèt sou komisarya Fò Jak lan. Kòdonatè jeneral sendika nasyonal polisye ayisyen yo, Synapoha, polisye Lyonel Lazarre denonse konpòtman wo kòmandman lapolis lan, ki pa fè ankenn anyen kòm prevansyon pou anpeche atak fèt sou komisarya ak sou komisarya yo, jan ke gang ak zam yo ap fè l nan plizyè depatman jeyografik peyi an. Dènye fwa nou konnen se te Latibonit, men kwè li la yo nan Lwès. Nan entèvyou sa li bay Radyo Kiskeya, alatèt Synapoha pale de sitiyasyon Site Solèy, kote polisye yo pa la depi 2 lane apre gang te fin atake yo, sitiyasyon sou komisarya Pènye, bandi te kraze e te fèmen e pa gen okenn mezi kòmandman polis lan pran pou pote repons pa rapò a pwoblèm sa yo. Li pale de plizyè dizèn machin ki boule nan sou komisarya Fò Jaklò, e san konte konpòtman bandi yo ki alèz kou Blèz e ki sèvi ak inifòm lapolis san ke Wo Kòmandman Polis la pa dekrete yon alèt pou pwoteje sitwayen yo, e depi bandi ta gen inifòm polis sou yo fòk yo ta fè popilasyon konn sa e fòk yo ta pran mezi pou antre inifòm sa yo. e fòk lapolis lan ta anonse ki lòt mezi li pran pou sitwayen yo kapab idantifye an tout sekirite lè yon polisye devan n e ak matrikil li, men yo pa fè anyen. An n tande deklarasyon kòdonatè jeneral Synapoha, Lionel Lazarre ki te pale konsa nan mikwo Hervé Noël. Yè swa, bandi yo boule sou komisarya ki nan Fò Jak la, yo mete fe nan tout machin ke yo te jwenn swa devan komisarya a oubyen andedan komisarya a. Nou kwè ke bagay yo rive nan yon nivo ke yo pat sipoze rive e se paske pa gen egzanp ki trase ki koz ke bandi yo ap pran chan lib konsa, yo ap atake tout pòs polis. Nou ka imajine sa pral gen 2 zan depi pa gen yon komisarya, yon sou komisarya kap fonksyone nan komin Site Solèy. Jodi a la, sou komisarya Pènye a li kraze plat, men yè swa sou komisarya Fò Jak la bandi boule l. Èske kounye a yo pa gen plan pou yo boule sou komisarya ki nan zòn Tomasen pou yo avanse sou Petyonvil? Nou pa konnen. Men tou sa se iresponsablite Leta ki pa janm pran responsablite l, ki pa janm defini yon plan, ki pa bay kesyon sekirite a priyorite pou li. E nou wè sa kap pase la yo e bandi pran tout kontwòl peyi a nèt men se byen domaj nou gon leta ki inekzistan ki pa janm bay kesyon sekirite priyorite pou li. An tèm de bilan sè ke nou konnen ke sou komisarya a li boule li tou fini. Non konfime si eske gen polisye ki blese bagay konsa. Non pa gen pa gen polisye ki blese se se byen domaj ke polisye yo te oblije vide lè lye pou yo te kapab anpeche ke yo yo viktim. Men genyen plizyè machin, swa machin prive oubyen machin komisarya a ki pase anba anba dife. Kidonk nou menm nou kwè ke bagay yo pa kapab rete konsa e fòk gen dè dispozisyon ki pran pou anpeche ke mesye bandi yo ap fè sa yo kontinye ap fè la kote ke popilasyon an pa kapab reziste avèk pwoblèm ensekirite a. Nou wè nan Dèlma pa egzanp Kidnaping nan ap vale tèren, kidonk nou kwè ke dwe gen dè dispozisyon ki pran an ijans pou non sèlman frennen fenomèn ensekirite a, men tou pèmèt ke yo pwoteje komisarya avèk sou komisarya pou anpeche ke bandi kontinye brile yo oubyen kraze yo. Sitiyasyon Fò Jak la, se te yon sitiyasyon ki pratikman te previzib, paske gen plizyè alèt ke popilasyon te toujou ap bay lapolis, e pa gen okenn desizyon ki te konn pran. Wi, menm menm jan avèk Pènye, menm jan avèk Pènye sou komisarya Pènye a ki be ki kraze a, polisye yo te gentan kite sou komisarya pou te chape poul yo, pou te sove po yo, e men pat janm gen te fèt pou te anpeche ke sou komisarya a te te kraze. Vwala ke popilasyon nan zòn Fò Jak te ap rele osekou, sa gen lontan yo te di ke bandi ap atake yo. Bon, vwala gade ki sa k pase, mesye yo antre an tout trankilite, yo boule sou komisarya a. Ki pwochèn sou komisarya ke yo pral boule? Il n'est que d'attendre. Mwen menm panse ke jo jo jodi a la li klè ke nou menm o nivo Sinapò a nou te toujou konn ap dil. Fò n pa pa bliye ke mesye yo gen inifòm lapolis. Moun avèk inifòm lapolis pa pa vle di polisye pou sa. Men sa gen dèzane ke n ap rele o sekou o nivo Sinapo a pou gade ki sa k ka fèt pou pèmèt ke Bon amelyorasyon ki pote nan inifòm lapolis la nou pa di pou chanje l men gade kisa yo ka fè ansanm avèk li paske majorite bandi yo gen inifòm pnh sou yo. Vwala, se kòdonatè jeneral youn nan 2 sendika ki genyen nan lapolis lan, se Synapoha, Lyonel Lazarre ki tap pale konsa nan mikwo Hervé Noël, Eske lapolis la pa ta dwe alète popilasyon sou danje sa de endividi ki pran inifòm polis lan yo mete sou yo, eske lapolis la pa ta dwe chanje, sinyale dabò pou fè konnen ki inifòm, epi answit eske yo pa ta dwe chanje inifòm sa yo, oubyen eske yo pa ta dwe ranfòse Lapolis nan avèk im matrikil li jan ke sa te fèt lè Marion Andrésol t ap dirije enstitisyon polisyè la pou te pwoteje sitwayen yo. Ansyen depite Alfredo Junior Antoine kondane gwo operasyon li di manm gang Vitelòm nan mennen an tout enpinite avèk yon bon balè bandi ak inifòm lapolis sou yo yè swa kote atake sou komisarya Fort Jacques lan nan Fermat kote yo boule e yo piye an tout enpinite e yo boule plizyè machin ki te nan lakou sou komisarya a, san konte plizyè kay yo piye tou ozalantou epi moun yo kidnape, daprè sa ansyen depite a denonse. Li pale de yon polisye, gen omwens yon polisye k al pran swen lopital akoz li gen janm ni ki kase pandan l t ap kouri pou sove po l nan atak sa a. Nan entèvyou sa li bay Radyo Kiskeya, ansyen depite Kenskòf lan denonse konpòtman manfouben gouvènman defakto Ariel Henry a, ansanm ak direktè jeneral polis nasyonal la Frantz Elbé, fas ak aksyon sa yo k ap miltipliye, gang yo ap fèt toupatou san ke pa jwenn ankenn repons. Alfredo Junior Antoine di li konstate operasyon Tònad Frantz Elbé te deklanche a, e li akouche yon ti sourit tou piti piti, e se popilasyon ki ap viktim anba men bandi olye se lenvès. E konsènan fenomèn ensekirite a, ansyen palmantè a di li pa wè kouman minis jistis ak sekirite e piblik nan gouvènman defakto a Emmeline Prophète-Milcé ka rive ride pèmèt sekirite blayi nan peyi a, Piske daprè sa l di, minis lan ki se yon moun ki rezide Kenskòf pa menm an mezi pou l sekirize komin kote l ap viv lan, alòske nèg ak zam achte komin nan lajan kontan. Daprè sa ansyen depite a denonse, n ap tande ansyen depite Alfredo Antoine Junior nan mikwo Vladimir Maurice Ridoy. Popilasyon an livre a li menm, pa gen otorite, pa gen lapolis ki ka bay sekirite. Dix zè edmi, onz zè, bandi an nik anvayi yon komisarya, yo pran kontwòl komisarya a. Kisa w genyen kòm bilan sou atak bandi yo fè sou sou komisarya Fò Jak la yè swa? Se vrèman yon operasyon miskle ki fèt. sou sou komisarya Fò Jak la yè swa ozanviwon de 10 zè, 10 zè edmi. Polisye yo te gentan sispèk plizyè machin ki gen 2 polisye ki abiye ladan. Men lè polisye yo fè kontak pou ke yo voye ranfò pou yo, yo sispèk ke se pa bon polisye ke yo ye paske yo pa okouran ke te gen lapolis k ap vin nan zòn nan. Donk yo rele pou gen ranfò pou yo di ke men kisa yo wè ki nan anviwònman sou komisarya a. Donk se prè de 4 veyikil ame bandi sa yo, yo abiye. abiye an inifòm. Se yo menm ki debake nan komisarya a, ki mete dife, ki boule machin. Epi polisye yo te kòmanse fè yon ripòs, men fòs de frap, de feu, bandi yo plis ke lapolis. Polisye oblije pran le maki. Ladan yo gen yon polisye, polisye Moris, pye l fraktire nan kouri, toube nan raje, donk ki al lopital. Donk. Poko genyen egzamen ki fèt sou pye a pou konnen si pye a pa kase men li fraktire ladan l. Eske fòs lòd yo repran kontwòl sou komisarya Fò Jak nan moman n ap pale la epi kòman sa ye o nivo komin Kenskòf? Kote m ap pale avè w la la a se chak jou bandi yo opere, chak jou yo rantre nan kay moun yo paske moun yo kite kay yo, yo dezète, se de moun ki desann ki al abite dan dotre zòn, yo rantre lakay yo piye, se o vu e o. si de popilasyon an ki pa kapab reyaji. Selon menm sa k eksplike klima laterè ki blayi nan Fermat. Sa m kapab di, direktè jeneral lapolis la ki lanse yon operasyon tònad, men tònad la se popilasyon l fè tò, se pa pou bandi yo, se kont popilasyon, se kòm tònad la se pou vin deposede popilasyon sivil la de byen yo, de kay yo ke yo abite, de moun ki an retrè Ozetazini. Operasyon tònad depi lè direksyon jeneral lapolis. Kès la anonse l la, donk se sou komin Kenskòf la tònad sa a ap fè pale de li paske bandi yo se la yo vin paweze. Sa ki pi di yo la, pandan tout travay sa yo ap fè, minis lajistis lan madam Emmelie Prophète se nan komin nan l abite. Donk si dezyèm pèsonaj, pèsonalite nan kesyon CSPN pa kapab bay komin kote li abite sekirite, donk se yon popilasyon ki. Kijan popilasyon an leve maten an la, sitiyasyon an kòman sa prezante, èske fòs lòd yo pote yon repons? Tout moun pè, donk lè lapolis ap kouri pou bandi, donk yon senp sitwayen sa l fè li rantre tèt li, donk anpil moun, peti komèsan, boutik yo pa t ouvri, yo t ap gade pou yo wè kòman sitiyasyon an ye avan ke yo ouvri, lekòl nan zòn sa yo pa fonksyone depi plis kon mwa, depi anviwon yon mwa, pa gen lekòl, lekòl ki nan kominote Fò Jak, Grefen, Sou Bèlè, Fèmat, tout lekòl fèmen. Ansyen depite Alfredo Antoine Junior ki pa kache endinyasyon n tou fas ak kidnapin ki fèt sou enjenyè Architect Lesly Boulos, yon notab nan komin Kenskòf lan bandi kidnape lakay li, sa pase yè aprè midi nan kad ofansiv bandi yo lanse. nan komin nan, daprè sa depite a denonse. Ansyen depite Kenskòf lan deklare selon enfòmasyon li jwenn, bandi yo te antre nan rezidans prive enjenyè achitèk Lesly Boulos depi bò zòn 2 zè yè aprè midi, kote yo mare pèsonèl k ap travay nan kay la epi yo t ap tann enjenyè achitèk la ansanm ak madanm ni rantre. E apèn yo antre nan kay la yo kidnape yo. N ap tande toujou ansyen depite Alfredo Antoine Junior, depite senkantyèm lejislati lan ki te pale konsa nan mikwo Vladimir Maurice Ridoué. Jan Kenskòf ye, se yon sèl wout ke l ye, li difisil pou ke yon moun vini pou l ap vin fè kidnapin sou wout la. Donk yo tann ke w antre lakay ou paske se lakay ou menm yo antre pou yo vin fè kidnapin. E l. Polis nasyonal la pa ranfòse komin nan, on dirè ke se on plan jenosidè ki genyen pou tout peyi a an jeneral, men ki kòmanse nan depatman Lwès la. Enjenyè Lesly Boulor se on rezidan, se on moun ki vin abite nan komin nan m kapab di ki gen plis ke 20 tan, li achte teren nan men de peyizan e li konstwi kay li e ki ap viv avèk kominote a ki toujou patisipe nan tout ak.

di yo metrize e sèvant pèsonèl de mezon, donk osito ke enjenyè ap rantre lakay li a madanm ni, yo rantre, yo vini, yo pran enjenyè a, yo kidnape l, yo ale avè l. Pou kounya la ki enfòmasyon w genyen, èske bandi yo relache l, èske yo an negosyasyon avèk fanmi an, kisa w genyen kòm enfòmasyon sou sa? Sou son bagay ki fèt yè, mwen poko gen okenn enfòmasyon ke si bandi yo kontakte fanmi an. Mwen pou pale ok men map di w enjenyè Lesly Boulos se yon pezib sitwayen ok se yon moun ki vin abite nan komin nan yon onèt sitwayen ki familyarize l avèk tout peyizan ki nan zòn nan lokalite kote li abite a e menm avèk otorite kominal yo se yon moun ki trè kalm trè pezib ki patisipe nan lavi asosyativ komin nan ok donk poko gen kontak ki fèt mwa pèsonèlman avèk fanmi an poum konnen ke si bandi yo moun ki ki kidnapè rantre an kontak avèk yo donk ou konnen se yon eta de chòk sa pase yè donk le pou moun yo un ti peu retabli yo jere sa kap fèt la epi poun kapab rantre an pou pale vrèman avèk manm fanmi an madanm e lòt moun ki fè pati de kominote a.
Vwala ansyen depite senkantyèm lejislati Alfredo Antoine Junior sou dosye terib sa yo k t ap pale konsa nan mikwo Vladimir Maurice Ridore. Nan sa ki konsène kesyon kidnapin nan, nou konnen se yon epidemi, kidnapè yo kidnape, yo lage, yo kidnape ankò, anpil fanmi nan boulvès, dlo nan je, plizyè kote, anpil kominote. Genyen anplwaye Achiv Nasyonal ki tanmen yon mouvman pou egzije liberasyon anplwaye Achiv Nasyonal la Jean Brunel Chermais yo kidnape yè maten nan zòn Laplèn nan. Anplwaye Achiv Nasyonal yo tanmen depi yè mouvman sa kit se anplwaye nan Dèlma 75 kit se nan lòt biwo Achiv Nasyonal la pou egzije liberasyon Jean Brunel Chermais. Kidnapè pran byen bonè yè nan zòn Laplèn nan. Nan entèvyou anplwaye sa yo kèk nan yo bay radyo Kiskeya.